Gen de bagay ou pa melanje nan biznis, zanmitay, relasyon nan biznis. Paske ou wè lè biznis ou kraze, se menm moun sa yo ki te pran pòz zanmi w, ki te pran pòz ki avè w la, se menm yo menm ki pral griyen dan sou ou. Se menm yo menm ki pral di, Alexandra, Alexandra, period, period. Se menm yo menm ki pral di m te wè sa pou li wi jan l t ap pran pòz ap rele tèt li janjan Biden panse s on afè l te ye li te fin panse li t mèt e dosye Biden nan wi li te fin panse se li k te sesi wi li te fin panse l te sela wi se menm moun sa w t ap pale a ou wè nan biznis cheri nan biznis pa gen piti. Sa ève moun nan kelkeswa ete manman w depi w wè l soti pou l kraze biznis ou se mete l atè se mete l atè ou pa nan jak ou pa nan lanmò a okenn moun ou pa nan pitye ou pa nan pitye avèk pèsòn moun paske menm ayisyen k ap ba w lanmou jodi se menm yo menm demen k ap kraze w pa bliye w nan yon bagay la kote w sou rezo a la Menm ayisyen kap leve w la se menm li menm ki pral lage w atè demen si Dieu veut lòt wè aprè pa vin aksepte okenn moun vin kraze biznis ou nan pitye moun yo fèk vini yo pa gen eksperyans Bondye pou yo te ba yo djòb pou yo te viv piske yo pa gen eksperyans ou revoke yo ou pran lòt moun lòt moun ap vin pitit pa gen eksperyans ou mete l atè w pran lòt moun depi w nan lòt moun ap tonbe depi w gen sansib wap tonbe.

Jean Jean sa kap fèt?
Nan fòm wi. Anfòm?
Wi. Kòman ou ye patizan? Tout bagay anfòm? Bon m di w, mwen menm sa se pwen de vue pam map ba ou. E ou konnen ke sa yap fè a se biznis ou ki an je paske se sou li w manje, se sou li w viv. Konsèy ke mwen m ba ou, revoke tou lè 2 frè. Depi w nan santiman wap soufri.
Ou tande sa m di w lan?
Depi w nan pwòp santiman wap soufri. Lè w bezwen vòt k ap bon pou ou a, e pa vòt pèp ki konte pou ou, Jere, paske se biznis ou ki an jwe. Janjan, jere, jere tèt ou tande frè m. Si yo, wè si yo te Janjan renmen papa job jeton la, lòt bagay si yo te m renmen job la prale yo t ap jere w, se paske yo pa bezwen job la. Kote gen youn ki rele yon kliyan, li di kliyan l rele twòp, Kliyan an mande w remèt li kòb li. Imajine yo fè 10 kliyan sa. Demen si Dyevo ap tonbe. Janjan, depi yo renmen w Janjan, yo dwe renmen djòb la. Jan w gen lanmou pou moun Janjan, moun sa yo dwe saj menm jan avè w. Fò w pa nan twòp santiman.
Depi w nan twòp santiman, w ap soufri twòp. Monchè, monchè, mwen m pa konnen menn kè m pa vle bagay. Jodi a m ap pale yon moun, m nan di a ou sitirè. Kòmsi m santi moun ap pede rele m sitirè pase imajine w m pa bezwen tout moun sa yo m chaje ti malere m mete imajine w gade imajine w m gen Marie Michelle m gen nenpòt m gen m gen 5 medam nan yon sèl ofis se paske m bezwen nou viv pou m gade si m pa t bezwen nou viv wap pèdi anpil kliyan frè m wap pèdi anpil kliyan. Wouyy nap fè nap fè dlo sot nan je nèg wap fè sa. Menm fayit wap fè. Paske biznis sa son biznis pasyans li ye. Paske gen kliyan lè w rele se pa tout kliyan ki dous. Gen kliyan k ap di w madanm ouvè bouch non pale. Fòk moun nan gen pasyans, fòk moun nan saj pou l di non pa pale konsa frè m. Talè banm rele Janjan pou ou. Fòk moun nan gen lanmou pou sa l ap fè a. Yon moun ki pa gen lanmou l ap fè w pèdi kliyan. Sa m ap di w nan Janjan se pwofesyonèl mwen e m abitye travay nan jan de biznis sa yo. Sa vle di pa pran moun pou zanmitay, pa pran moun pou kè sansib.

Trètman ou gen karaktè ou di men prensip djòb la men kijan l fonksyone imedyatman yo yo pa respekte l yo vyole l dirèkteman se revoke tou lè 2 paske bagay yo pa gen jwèt ladan paske se ou menm ki pral soufri pi devan.
E anplis tou Jean Jean son boss ou ye ou pa pral bay Nou anplwaye yo move jan papa l ba yo tò. Men gen anplwaye pa tout anplwaye ki mande pou w dous avè l. Se pa tout anplwaye ki mande pou w ap rele ay cheri, nou anfòm, kòm e pa tout anplwaye k mande sa. Gen anplwaye di moman ou di l cheri an sèlman, a, gad kòman bòs mwen rele m, gad kòman sesi li gentan.